Tounen ankò e m te di nou m ap tounen avèk koze sou basen Sen Jak la, kòman li menm li konprann li fas a touris yo e fas avèk vodouyizan yo. Ti koze vodou! Se vwa pa m, se vwa pa w, se vwa pa nou tout!
Jounal san kanpe, se san rete, nan tout objektivite.
Rete, se pa Jocelyn, sa gen frida li konsa, Jocelyn, sa w genyen pitit, figi w pati, sa k ap pase w konsa, eksplike m non pitit. Madanm, ou konnen kò an pa bon, toupatou m pase se tansyon ateryèl, sik, anba kè fè mal, ren fè mal, vant fè mal, gen ki menm di m konsa, m soufri tout kalite maladi, maladi yo poko di m soufri an, konnen l. poko egziste. Se sak fè figi anpati kò an pa bon konsa non. Tande pale de poliklinik byenèt kominotè ki nan Pènye 48 lan oh oh. Poliklinik yo dwe chè madanm pa gen lajan ou konn kòman bagay yo ye. Li pa chè pitit, li gen yon spesyal lap bay la pandan 6 dènye mwa yo la yo a 100 goud wap konsilte wi pitit. Degaje'w pou'w ale! Pye kout pran devan.
Ki sòt de sèvis yo bay konsa anndan'l? Vaksinasyon, swivi prenatal, akouchman, swivi.

Granmèt Junior kòman ou ye? Mon frère, se yon agreab plezi ankò pou mwen toujou nan emisyon an. E map pwofite salye tout staff teknik lan e map pwofite salye tou Virginia Duplessis ki fè makiyaj la pou nou, ki trè spesyalis. Se yon reyèlman plezi pou mwen avè w jodi an. E ak yon plezi ankò pou m retouvo nan emisyon an. E m ap pwofite salye tout staf teknik la. E m ap pwofite salye tou Virginia Duplessis ki fè makiyaj la pou nou. Ki trè spesyalis. Se yon reyèlman plezi pou m avè w jodi an. E answit tou m ap salye De Loreal Oksidan Dimidiou se tank yon li nan Zero Zenith, san nou pa bliye tou kote nou soti, kilti nou ki se nanm nou, vodou a, m salye tout oungan, tout manbo, ayibobo, e m salye tout sosyete kongo yo, tout sosyete san pwèl yo, luzango, reki, ki kenbe sous peyi a, ki kenbe zantray peyi a, nanm peyi a. E m ap pwofite tou pou m salye, alò ou konnen dènyeman an tou gen anpil moun ki plenyen sou Facebook paske m te gen linèt la nan je mwen. Bon, se paske m te fè yon operasyon nan je mwen ki fè m te met linèt la. Alò mwen ekskize nou fanatik Facebook Dominique Bélanger e answit oditè-oditris k ap swiv emisyon sa a atravè lemond kèlkeswa kote ke w ye a. E m tou pwofite lokazyon tou pou m salye André Raymond e Natacha Delix ki se pitit Sosyete Pòsyon de Nimewo 2. E m pwofite voye yon gran salitasyon tou pou Mario Jean Paul ak Jean Jean Sorel Francillon. E m tou pwofite salye yon gran gran mèt ankò e frè nou ki se Serge. E dotrefè ke m te gentan salye deja, m salye Serge ak tout madanm ni ki Sipòte vodou a ap mennen yon lit k ap goumen pou kilti nou an san ke nou pa bliye Jerry, san ke nou pa bliye Bilolo tou, paske m toujou di sa, m gen anpil respè pou li, e san ke nou pa bliye dotre frè ki konprann kilti nou an, ki vle pataje yon gwo salitasyon avèk nou tou. Se reyèlman yon plezi pou mwen wè nou ankò, ozitè, ozitris, Men men Junior ke nou renmen anpil la. Se yon plezi male nou. Bon e mwen vrèman kontan mwen genyen w nan emisyon an jounen jodi an paske moun yo tap tann sa yo te swaf sa m pap ba w manti granmèt la yo te swaf sa paske nan tout sa ke staf mwen yo montre m ke moun yo ekri yo montre m ke yo te swaf sa jan ke ou te mete chalè nan emisyon an so jounen jodi an mwen vle pou fè diferans sa pou nou Pou ki rezon ke yo toujou bay touris lan plis valè lè li antre ke li al benyen nan basen Sen Jak, tout moun wèl ok, pa rapò avèk nou menm ki vodouyizan yo dyabolizel? Kòman ou menm etan ke yon gran mèt ou konprann sa? Bon!
Mèsi! Waw! Son sijè ki ekstrememan enteresan hein! ki ekstrèmeman teknik e se yon sijè tou fòk nou debat li pou oditè oditris yo, telespektatè yo, telespektatris yo, fanatik ou fan ou gen followers sou Facebook yo pou yo byen li, pou yo byen konprann li. E n ap fè yon ti rale nan emisyon ke nou te fè oparavan an kote ke m te di ke Si w pa konn valè tèt ou, pèsonn pa ka ba w valè. E otomatikman ou konnen kiyès ke w ye. Paske pa bliye, kesyon an li reyèlman, paske se yon bagay ki ekstrememan filozofi, mistik e ezoterik. Kòman nou pral defini l pou moun yo kapab konprann epi pou sa pa janm rive ankò, pou sa pa janm repete ak tout oditè oditris, tout fanatik k ap koute nou atravè lemond, de Lewop, Lamerik, Matinik, Gwadloup, an Afrik, ke nou salye tout konfrè nou yo tou. Men premye bagay pou nou konprann. Fò n gade feblès nou kote yo soti, e kote feblès nou an soti an se sa k pèmèt ke lè se Nou menm frè m sè nou yo k al benyen nan basen Senjak yo gade kòman bagay dyabolik men tandiske lè touris yo sòti Labadi, de Labadi yo antre nan Laplenndinò pou y al benyen epi tout moun twouve ok se nòmal se pa yon pwoblèm. Ebyen ban m esplike w sa k fè nou menm Ayisyen, frè nou yo, sè nou yo mal konprann sa, mal entèprete l. Nou prale depi nan seremoni ki te fèt nan bwa a. Paske gen moun ki aksepte lò di l Bwa Kayiman, gen moun ki aksepte lò di l Bwa Kayiman. Men n ap di seremoni ki te fèt nan gran bwa a. Yon langaj ki ekstrememan pwòp avèk nou menm pou nou pa confuse pèsonn depan de kwayans y a relijyon. Pou w konprann Basen Senjak, Fò w konprann endepandans ou, fò w konprann valè vodou, fò w konprann kiyès ou ye. Ki jan w pral konprann li? Ebyen, touris ou wè ki antre yo, ki vin benyen nan basen, yo pa vin benyen nan basen an pou plezi. Paske, anpil fwa, anpil Ayisyen souzestime, panse ke blan an pa nan mistik. Etranje a pa nan mistik. E gen anpil etranje an tou, Dèfwa li vwayaje al an Afrik, panse de aktivite yo fin regle, se Ayiti yo voye yo. Panse distans, ke se Apòt Miami, JFK oubyen Boston, kèlkeswa kote moun ap ap vwayaje, ke se Ozetazini oubyen Kanada, distans la konn twò long. M pral montre ki koneksyon n genyen avèt Basen Senjak la ki fè ke anpil nan nou frè ak sè nou yo pa konprann. Basen Sen Jak li konekte dirèkteman a Lakou Badjo, Lakou Soukri e Lakou Souvnans. Kòman fè yo konekte? Ebyen avan la revolisyon de lendepandans, te gen yon esklav ki te sove, ki te gentan kouri, se esklav sa a ki t al fòme Lakou Badjo. Esklav sa a, nan yon pwochèn emisyon m a site non l men Pitit esklav sa a, se apati de pitit esklav la, Lakou Badjo vin fòme. Nan Lakou Badjo, ki fòme a, lè esklav yo ta pral nan gè, pou kòmanse batay de lendepandans la, apre seremoni ki te fèt la, ok, nan bwa, nan gran bwa, oubyen. Kayiman oubyen Bwa Kayiman, kèlkeswa langaj yon moun pi abitye ansanm avè l la, ebyen Lakou Badjo te oblije divize an 2 pati. 2 pati divize a vin bò Lakou Soukri, li vin bò Souvnans. Nan Souvnans lan, ou vin retwouve tou lèzespri Dawomen yo ki soti o Benen. Se sa k fè ou retwouve dan le Nò,

e e Yaounde a ok ki se Scott Nago a ebyen la apati de la esklav yo yo vin retwouve basen sa lè yo pral nan gè yo benyen yo pirifye yo yo sanktifye yo pou yo ka resevwa fòs pou yo resevwa yon enèji ke yal pran la ebyen touris la li menm lè w wè l vin benyen l pa vin benyen pou l fè plezi ni anyen premyèman li vin benyen l vin rantre yon kòb. Premye kòb li antre l fè yon dokimantè sou li. Non plis li fin fè yon dokimantè e youn nan bagay ki ekstrèmeman pou anpil ayisyen konprann, touris ki vin benyen nan basen Senjak yo se toujou de jeneral, òm de gè avan ke gen yon seri de gè ou pral atake yon seri de peyi ki vin la a la sous. Epi la, ou ta kwè ayisyen an t ap twò fyè pou l al benyen basen Senjak.